Coucou mes amours Koman nou ye? Mwen espere ke nou tout anfòm. Mwen vin avèk yon enfòmasyon ki vrèman enpòtan pou nou, el enteresan, m ankouraje nou pou nou gade videyo a jiska lafen, paske sa m pral di nou nan videyo a li vrèman enpòtan. Enfòmasyon an ki sa li? Se sou epidemi k ap fè raj nan moman ki se Kowona. Se vre li poko rive an Ayiti, men ou pa janm konnen paske ou konnen Chak sezon depi gen epidemi pafwa yo toujou rive an Ayiti men maladi sa m ta swete l pa rive an Ayiti paske son maladi mòtèl li ye donk nou pral esplike w ki prevansyon w ka pran pou pa atrape maladi sa e gen de sentom tou si w santi yo lakay w nap ankouraje w li enpòtan pou w ale wè doktè. Men sa nou dwe konnen sou epidemi kowona. Men ki jan ou ka atrape epidemi sa. Fason ou ka atrape l se nan kontak nen avèk bouch se sa yo ki pot antre epidemi sa. Si yon moun gen. Maladi sa sil gen viris sa nan li menm li estène devanw li fasil pou pranl depi se nan figou li estène li fasil pou atrapel e si moun nan tou wal bo avèk yon moun kòmsi menaj ou mariw genyen maladi a wal bo avèl li fasil tou pou atrape maladi sa e si moun nan tou kanpe anfas ou Wap wè gen anpil moun lè wap gade chinwa yo ki genyen maladi sa gen moun ki pa genyenn sa yo itilize se kach nen yo itilize kòm se son fason pou yo pa atrape maladi a donk fòk nou pran anpil prekosyon pou nou pa gen maladi a ki sentom maladi sa deklannche lakay ou lè maladi sa antre lakay ou ki sa ou santi li fè w santi fyèv, ou gen difikilte pou respire, epi li fè kò w kraze kraze. Ou wè sa m di w, ou pa ka sipòte kò w, se jan de sentom sa yo maladi a bay. Kisa ou ka Kòmsi lòt sentom ankò maladi a bay li fè w touse anpil e li fè w estènen anpil anpil tou konsa li bay yon bann lòt sentom wè sa m di w lè w dekouvri jan de bagay sa yo lakay ou ki pat konn wè deja ou oblije al lopital al kay yon doktè pou al konsilte pou konn sa k pase paske maladi a son maladi ki mòtèl li ye E depi li maladi sa rive lakay ou li fasil pou l touye w. Sa pral depan de jan kò w ye. Sa fè li enpòtan pou nou pran anpil prekosyon. A depi nou santi yon e de sentom lakay nou inabityèl donk pa rete chita di wi na gentan na gentan oubyen na fè vye te pou nou bwè bagay sa yo. Li enpòtan se ale wè doktè paske maladi a li kontajyez li touye moun. Ay fason l ka fè lakay yon moun se 7 a 14 jou. An sa m di w si ou wè w santi w pa alèz se al lopital pou konnen ki sa w genyen pou l pa twò egzajere egzajere sou w paske anviwon w la gentan dapre Oganizasyon Mondyal Sante gentan gen yon afè de 117 mil 500 Moun ki gentan atrape maladi a, e gentan gen 362 moun ki gentan mouri. Donk, m pa ta swete pou nou fè neglijans. Nan ki sa nou ka atrape maladi sa? Se nan bèt moun ap manje. Nou konnen nou menm an Ayiti nou pa manje bèt sa yo. Ki se chawsouri, sèpan, chat. Bagay sa yo m konnen nou an Ayiti gen kèk moun ki manje chat men pa anpil. Se nan bèt sa yo sèlman nou ka atrape maladi a. Donk m swete nou fè anpil atansyon paske maladi sa lè l atake w li pa pran kontak avèk san w non. Se avèk aparèy respiratwa w. Se avèk sa yo li pran an kontak. Donk li enpeche w respire byen. Wè sa m di nou an? Donk fè anpil atansyon. Pran prekosyon. Depi w santi w pa alèz ou gen sentom sa yo m sot di yo ki inabityèl, se degaje w, al wè doktè pou nou konn sa k pase paske maladi a li kontajyez e mòtèl. Donk se tout sa m te gen pou nou. Pa bliye ankò toujou pran vitamin C epi kontwole kote nou anviwònman kote nou ye a swete li pwòp, evite vye bèt vin kote nou tou sa. Donk pou nou ka viv nòmal paske maladi a li pa gen tretman, sèl mwen ou ka fè se prevansyon ok se tout sa m te gen pou nou ke Bondye beni nou. Mwen vrèman ankouraje nou. Lè nou santi nou pa byen, nou santi nou gen kèk sentom ki inabityèl ki lakay nou, al lopital, pa rete chita lakay nou di wa gentan, wa gentan paske maladi sa li vrèman danjrez, depi l antre sou w aprè 7 a 14 jou li fasil pou l touye w. Donk pwiske l poko rive lakay nou, donk m ta swete l pa Li pa rive ou menm tou kap viv lòt peyi toujou fè prevansyon, pran prekosyon lè w konnen yon moun gen maladi a pa twò rete kote moun sa ou byen itilize kach nen òèl jan w wè nan videyo a, itilize yo pou jis pou ka pwoteje tèt ou paske maladi sa li pa gen tretman yo poko janm dekouvri oken tretman pou li, fè atansyon. Ankò map ankouraje nou abòne avèk chanèl la pataje kòmante Bondye beni n.